E mwen gen yon patnè m k ap travay andedan Exxon Headey a, misye se yon politisyen, misye ansanm a nèg yo, misye ap travay avèk gouvèneman an, misye anndan Exxon Headey a, e misye toujou ale nan reyinyon avèk de gran tou nan rejyon an, e bon, poukwa pa, e nan tout Chili an, paske misye se yon politisyen ke li ye tou. Misye te fon chita pale avèk e... Gouvèneman rejyonal spesyalman nan zòn Temuco an, an pale de gouvènè e alkalde zòn nan, se kote ke misye te pwopoze yo dosye sa a, li te di yo tout iregilarite sa yo. Paske nou konnen lè w nèg ou se lidè, e kèlkeswa kote w rive ou sipoze toujou pre pou pale pwoblèm kominote w la ap afwonte. Paske se sa de nèg pa konprann ki just jere tèt yo. Men, lè w se yon lidè, menm si w fè l an silans, misye se yon nèg ki travay an silans, men li travay pou kominote a. Kote ke misye te di, gen anpil moun andedan Exxon gen di ap fè abi, yo poste, yo gen ane, yo gen konbyen mwa yo pa janm jwenn yon repons, sa pa ka kontinye konsa. Epi, moun yo di misye, eske se vre sa w ap di a? Misye di wi se vre. Enben si se vre, rasanble tout moun sa yo konnen oubyen majorite ladan yo, pote dokiman yo ban mwen, nou menm kòm otorite, nou menm avèk avoka, avèk staff nou, gouvènè, e alkalde, kote ke yap pran dokiman sa yo, pou yo pote yo kote yo dwe pote yo, pou yo di hey, sa pa ka kontinye konsa. Paske dapre lalwa ou te di 14 mwa, men jodi a la moun sa sou nenpòt 2 zan, oubyen moun sa sou nenpòt 1 an, 1 an 6 mwa, 1 an 8 mwa, yo poko janm jwenn anyen, yo poko peye, yo poko janm jwenn anyen. Sa pa ka kontinye konsa. Donk se otorite a otorite k pral goumen kounye a, men nou menm sa nou fè kòm lidè, nou jis la pou n pou n fè ti demach piti yo, epi pou n fè tande vwa w, e lè otorite yo tande vwa w yo menm, y ap degaje yo avèk lalwa kounye a, se yo ki pral konnen kijan yo pral fè batay la. Donk msye s on nèg li pa. parèt souvan, men ou konnen, kòm se mwen ki figi piblik lan, men misye toujou rann kominote anpil sèvis. Sitou nan zòn Temoukou an, epi, pèsonèlman, gen de moun ki konn gen pwoblèm, e, bon, gen de bagay m pa bezwen di nou, men, e, misye se yon nèg ki itil kominote a anpil. So, kounye a la nou menm ki sa n ap fè, e, si moun ki enterese sou rete Temoukou, oubyen, sou ka ale, oubyen, m pa konnen, jan w vle fè l lan, m ap mete adrès kote biwo kote misye ap resevwa dokiman yo pou l kapab bay otorite yo pou yo menm pou y al fè sa yo gen pou yo fè a, epi ou menm w ap pote l. Sizanka ou ta rive e ou ta jwenn yon difikilte, jis ekri m nan tele, ekri m sou, sou, sou, ekri mwen sou Facebook mwen, m toujou konekte, m toujou la pou m reponn ou. Ou ap di a men m deyò a wi, men tèl bagay, tèl bagay. M ap jis rele misye, m ap di misye men tèl moun deyò a, Li pot dokiman yo ba ou, vin pran yo. Ki dokiman wap pote? E misye di fò pote, fò bal yon email, fò pote kom probante ke ou te poste a, ke ou te poste online, ke ou te poste nan Correo de Chile. E pi tou wap poste, si ou te gen anpliyasyon, si ou peye deja wap pote dokiman ke ou peye an. E apre sa, li menm lap pran tout dokiman yo, lap sanble yo, poul parèt, poul di otorite yo, Men kantite de moun kap tann, men kantite de tan ke yo fè ap tann yo pa janm ka jwenn yon solisyon. Sa vle di sa se moun ki gen anpil tan yo. Men ou menm si ou fèk poste, jis poze ou paske sa a pa pou ou. Moun ki gen anpil tan ke yap tann yo, paske se yon lit ke li ye, jodi an la lap fèt, si premye gwoup sa a li gen anpil moun ki fèt, ki fèl, fò ministè a fon rale zòrèy Exsanguerie a oubyen fò youn rale zòrèy lòt, jiskaske yo menm pou yo pran desizyon yap fè a, paske gen de bagay ki pa ka rete an silans. Eske nou konprann sa m di nou an? Sa vle di m pa ka di nou lè nou fin pot dokiman ale di jou o landemen n ap jwenn yon solisyon. Men kanmenm, fòk sa chanje. Li mèt se pou sa k ap vini yo, li mèt nou menm, si nou te bloke nan sistèm nan pou yo revize, pou yo wè ki kantite de abi ke yo fè nou. E poukwa pa, pou yo rele nèg yo, pou yo mande nèg yo pou ki sa tout dezòd sa ap fèt. Paske si lalwa di, si se pa mwen k di l, se ansyen chèf Exsangue de a, Alvaro Berrolir, ki di yon pèmanencia definitiva ta sipoze, yo ta sipoze ba ou l sou 14 mwa. E sa l ye vre? Ou sou nenpòt dezan la ou poko jwenn li non. Sa vle di se yon manti k ap bay. Donk kounye a la fòk gon moun ki pou rale zòrèy nèg yo, men toutotan se otorite k fè l li toujou pi bon pou nou. Sa vle di nou menm, nou menm e ti lidè sosyal yo, nou la, nou konnen se mwen ki, m renmen pale, m renmen sou Facebook, men msye li menm sitwayen sa, msye s on nèg ki ede kominote anpil, men li pa twò renmen parèt, Misye rele Reno Desir, misye ap travay nan Ex Santeria nan Temuco, e li gen, wap jwenn li nan moman sa map baw adrès Municipalidad la, misye pral tann ou nan Municipalidad la pase li gen biwo l tou nan Municipalidad la, pase lap travay avèk nèg yo poul pran dokiman yo nan men w epi pou yo menm avèk avoka pa yo pou yo kontinye fè swivi yo san ke ou pap bezwen peye paske se yon se yon bagay global ke lap ye kote ke yo pral fè tande vwa w ou menm ki gen difikilte ou menm ki nan pwoblèm donk E mwen fè video sa se yon fason pou m di w konsa, si w enterese, si w nan zòn nan, ou kapab ale, ou santi w ka ale, l ap bon pou ou pou w ale. Tande sa m di w lan wi, e gratis, e si w ta rive devan, ou ta wè ou gen difikilte, jis ekri m, mwen m ap rele misye, m ap fè l sòti deyò an, pou l vin pran dokiman yo nan men w, e apre sa, lè l fin reyini dokiman yo, m panse semèn k ap vini, yo gen pou yo desann Santiago avèk tout dokiman sa yo, pou yo vin nan reyinyon avèk moun ki konsène yo, pou yo vin ba yo bourad, pou yo di yo sa pa ka kontinye konsa paske se abi ke li ye. E kounye la m t ap tou renmen tou pandan tout abi sa ap fèt la pou yo ta wè kantite de moun k ap pase mizè e lè sa pou moun ki kozye yo menm pou yo rele yo. Pase chili ou gen dwa fè yon bagay la ou fè senkan, sizan w ap fè moun abi Kou yo resi kenbe w la, li mèt gen 10 ans pase sou li, fò w vin rann kont devan la jistis. Sa vle di ke deja m swete nou bòn chans, map mete adrès la nan videyo an e nou menm nap kapab debake pou nou wè eske lap bon pou nou, eske l pap bon pou nou, nou ka fè l jis se fè l paske nou pap peye pou sa, se gratis e li ka bon pou nou paske si tout dokiman sa yo rive, asireman yo sipoze revize yo pou yo wè e nan revize a si yo wè erè ke yo fè e apwouve paske nèg yo se jis yo vle fè nou mechanste. Ou poste a tout dokiman. Kòman fòtil de tan nèg lan li k peze yon bouton li di apwouve. Se apwouve sèlman ou bezwen nèg la apwouve w. Si e pat mechanste nèg yo tap fè moun. Rive bagay la rive devan w annik siyen ou di wi tout bagay ok. Se ok a sèlman ou bezwen tout bagay ok. Mwen si m son otorite map travay nan Exsanguerie a. On moun m wè dokiman tout moun m revize m revize m wè tout dokiman ok. Se annik peze yon bouton m di ok. Li pase nan men sa a. Sa a peze yon bouton l siyen l di ok. Epi pèmanan sa definitou vre wi. Se jis mechanste a nèg yo vle fè nou. Yo jis met yon baryè pou yo, pou yo ba w pwoblèm menm nan sistèm nan. Sètadi ke se pa anyen ankò. Pase ou menm ou gentan konnen w pòs la tout papye w. Y ap pede voye mande w sesi, pede voye mande w sela, fò w peye moulta agoch adwat. Pandansetan, oubyen, poukisa w ap peye moulta si w poste avèk tout papye w? Poukisa yo oblije remande w lòt papye ankò? Èske n konprann sa m di nou an? Sa vle di son mechanste k ap fèt, men kounye a la pa gen moun ki janm di anyen, pa gen moun ki janm ouvè bouch yo pou yo di anyen, sa annik rete konsa, l pase konsa. On nèg voye mande w on sètifika travay, pandansetan ou te gentan ba nèg la bagay la, li tann lè yo fin revoke w nan travay la, se lè sa l wè pou l vin revoye mande w li ankò. E pa abi nèg la fè w. Ou poste avèk on sètifika antesedan peyi, kote ke ou pa konn fè zak nan peyi w, ou pa konn fè, ou pa konn fè zak an Ayiti. Nèg a fin voye mande w li, apre on si mwa ou tande l revoye mande w li ankò, san ke ou pa t janm al Ayiti. Bon m pa al Ayiti ki zak m pral fè Ayiti? E pa mechanste nèg la fè w. Ou te gentan voye bagay la pou li, ou voye l li wè l anfòm, li wè l kòrèk. Oubyen si l pa kòrèk, anvan ou rive tout simagri sa w ap fè a la, di m li pa kòrèk, gentan voye l ban mwen pou m gentan konnen. Se pa anpil bagay non frè m, bagay la se sou sistèm nan li, nèg lan li k rive, li wè bagay la moute, si gen mil bagay ki moute jodi an la, tout pil moun sa yo ap travay anndan, ou revize, e se revize ou revize, se pa yon gwo travay w ap fè, ou revize ou wè sa ok, sa ok, sa ok, ou jis klik, sigen te. Ou siyenl si gente. Bagay la rive devan nèg la. Tanl bezwen pwoblèm nan, li gadel, li revizel, li manjel, bwè kafel, tounenl sot deyò epi ou menm pandan wap soufri deyò a poutèt yon vye permanencia definitiva ke kòmsi Antouka, si nou kapab, m konseye nou potel paske tout denons ki fèt, tout bagay ki fèt, tout tan nou wè nou ka frape yo, frape yo paske nèg yo ap fèn twòp abi.